Medam e mesye yon gwo bonjou, bonswa pou nou tout, tou depan de lè nou pral tande odyo sa, ebyen se avèk menm plezi a menm detèminasyon kòm ou konnen toujou fèl chak jou, ebyen pou nou kapab pote enfòmasyon pou ou de tout sitiyasyon k ap evolye nan mond enfòmasyon an. Ebyen jodi a se samdi 31 oktòb 2020 an ebyen prensipal enfòmasyon nou pral genyen pou nou devlope pou ou ebyen se dosye jij konwonpi ebyen prezidan repiblik la Jovenel Moïse li te pale. Men jis avan nou antre nan plis detay nou di yon gran mèsi avèk ou menm ki toujou akonpanye nou chak fwa nou poste yon videyo ki toujou jèm, pataje e kòmante nou deja remèsye ou. Ebyen ou mèt kontinye fè nou. e konfyans ebyen misyon nou se poun kapab al chèche enfòmasyon an kotel ye a pou nou potel pou ou sanske ou pa bezwen fè okenn efò e se konsa tou si tout fwa ou apèn ap swiv nou ebyen ou sou chanèl enfòmasyon an Ayiti Nouvèl 24 e si tout fwa tou ou potko abòne nou envitew abòne avèk chanèl sa ou pap regrèt konsa chak jou nap toujou kapab poste yon videyo pou kapab konnen kòman e sitiyasyon enfòmasyon an li menm lap evolye nan peyi dayiti akonpanye rès mond lan e prensipal enfòmasyon nou pral gen pou nou devlope pou ou nan jounal la jodi a ebyen kòm nou konnen deja e prezidan repiblik la nan diskou li te fè li te fè konnen te gen anviwon 50 jij konwonpi ki tap evolye nan e. peyi dayiti ebyen aprè prezidan repiblik la jovenel moïse li menm li te fin fè deklarasyon sa ebyen kote ke te gen deklarasyon sa te fè anpil tole e nan repiblik ebyen kote ke ebyen e tout moun te fè konnen prezidan repiblik la li menm li pat si de sal tap di a e gen moun ki te fè konnen si tout fwa prezidan repiblik la li menm li ta konnen ebyen genyen 50 jij konwonpi ki tap evolye nan peyi a ebyen li ta sipoze bay moun sa yo demisyon yo deja ebyen E semèn ki sot pase a, ebyen nan 50 jij konwonpi sa yo prezidan repiblik la te fè konnen ki te genyen nan peyi Dayiti ki tap fonksyone nòmalman, ebyen gen 19 nan yo ebyen ki arive jwenn e ki gen 19 nan jij sa yo ebyen ki arive jwenn revokasyon yo. Ebyen kote jij sa yo yo menm yo patisipe nan tout gwo zak malonèt nou konnen kap fèt nan peyi Dayiti. Mesye sa yo yo menm yo arive e. patisipe nan kadejak, nan vòlè bèf malere, nan vann e pwose jistis malere, malerèz yo, ebyen pandan se tan nou pral envite ou pa dekonekte rete ansanm avèk nou kote ke nou pral fè w tande e kòman sitiyasyon an li menm l ap evolye nan peyi Dayiti. Yon lòt fwa nou di w mèsi dèske w chwazi chanèl enfòmasyon an Ayiti Nouvèl 24 pou w rete enfòme. Pa dekonekte rete ansanm avèk nou kote ke nou pral fè w tande e. e kòman e responsab e CSPJ a li menm li pral e denonse e e kritike kòman jij sa yo yo menm yo sèlman jwenn revokasyon yo sans ke yo pa al sibi pèn yo nan penitansye nasyonal. Yon lòt fwa nou diw mèsi dèske w chwazi chanèl enfòmasyon an Ayiti Nouvèl 24 pou pote enfòmasyon pou. ki sètifye ak jij ki pa sètifye, li bay lis sa k pa sètifye yo, bay rezon yo, melanje nan bann kalite zak. Men, nou note pou Pòtoprens lan, ki se yon gwo basen nan kesyon jistis, jij prèske pa genyen. Lis la soti nan kad demach CSPJ di pou sètifye jij yo nan kad lalwa. Gen 25 kan ki sètifye, gen 19 ki pa sètifye. E pou sa moun konnen, pa gen ankenn jij nan jiridiksyon Pòtoprens lan ki pami yo. 19 jij sa yo, yo kapab fè rekou. N ap tande pòt pawòl CSPJ an, mèt Samuel Boursiquot, ki te pale konsa nan mikwo Bitovens Francois Fils.

A sa yo, Atikl 70 Lwa 27 novanm 2007 sou stati majistra yo, li bay klèman manda a de enstitisyon sa yo pou yo fè veting oubyen pou fè sètifikasyon pou tout majistra ki nan sistèm jidisyè ayisyen an, ke yo te fèk nome,

Kil saji de majistra assi, sètadi les juges, ou de majistra debou, sètadi les commissaires du gouvernement et leurs substituts. Dans l'état actuel des choses, nou gen 125 majistra ki deja pase nan pwosesis la. Nan 125 lan, nou jwenn anviwon 73 pou san gen tan sètifye pozitivman, sa vle di yo rekonèt ke yo konfòm A la lejislasyon an vigè, te genyen anviwon 24 a 26 pousan ki pa sètifye e ki sanse deyò sistèm nan nan pou kounye a la. Donk, pwosesis la ap kontinye e kòm pwosesis la ap kontinye, komisyon teknik sètifikasyon an ap travay darachpye. Li gen deja remèt yon karantèn dot dosye a konsèy la e konsèy la gen pou planche sou yo, pou statye sou yo e pou li, dan lè jours a venir, pibliye yon nouvèl liste de 40. Sou ki kritè nou chwazi yo, moun ki sètifye e moun ki pa sètifye, e moun ki pa sètifye yo, nan ki jiridiksyon yo soti? Eske nou ka pi konnen yo? Kiyès yo ye? Bon, lis la li piblik e li ap sikile. W ap konprann mwen ke l ap difisil pou m ba w presizyon pèsonèl sou 44 moun youn apre lòt. Yo soti nan tout jiridiksyon nan peyi a, ti tribinal de pè jiska la Cour de cassation. Se konpetans d'une part, eske moun nan ranpli les conditions académiques pou l ta vin jij, et deuxièmement sur le plan de leur intégrité morale. Yon pwoblèm nan kou dapèl Pòtoprens nou okouran? Se petèt yon mezentèpretasyon de la part des autorités, pwoblèm sa ke w di a, li deja adrese au plus haut niveau de l'Etat. Aprè plizyè demand de majistra yo, yo menm, e de Barreau de Port-au-Prince egalman, a cette époque, feu Monferrier Dorval t ap dirije, te gen plizyè demach ki te fèt nan sans sa, e CSPJ te reponn a demach sa yo pou li te deplase gradyèlman tribinal la. Vwala, se Mèt Samuel Boucicaut ki se pòtpawòl CSPJ. Konsènan jij ki sètifye ak jij ki pa sètifye yo, gen reyaksyon FJKL, Fondasyon Je Klere, konsènan desizyon sa a. Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè a, selon FJKL, touche yon veritab pwoblèm ki la depi dikdantan, kesyon koripsyon andedan sistèm jistis lan. Li salye rapò sètifikasyon sa a ki soti nan dat 26 oktòb lan. Konsèy siperyè pouvwa jidisyè a pibliye kote gen yon lis 44 majistra yo te fè pase vetin e prèske mwatye ladan yo pa reyisi egzamen an pou yo jwenn sa rele sètifika a, sètifikasyon. FJKL note motif ke CSPJ kenbe pou l te pase tès lan konsènan majistra yo e sa ki jwenn lese pase, sa k pa jwenn li. Majorite nan ka yo, se enfraksyon yo fè konsènan lwa penal, yo fè fo papye, yo falsifye dokiman piblik, yo ransone moun k ap chèche jistis, yo fè abi otorite, yo detounen byen piblik, yo fè menas lanmò, yo disparèt dosye, yo falsifye lisans pou di ke yo genyen diplòm nan dwa, se pa vre, yo bay fo sètifika bakaloreya, yo patisipe nan vyòl sou timoun piti, yo nan konfyolo, nan vyòl sou timoun piti, yo pran kòb, yo grese pat yo anba anba tab, yo nan konfyolo pou vòlè bèf peyizan oubyen yo fè wout kwochi ak kò di deli e prèv e yo fabrike fo jijman, yo itilize kò di deli, yo fè koripsyon, asosyasyon ak delenkan ke tout moun konnen. FJKL di l etone sepandan ke CSPJ kontante l sèlman pou l ranvwaye majistra sa yo nan sistèm nan san ke l pa transfere dosye yo devan lajistis selon atik 69 nan lwa 27 septanm 2007 lan sou stati majistrati lan san ke l pa voye dosye yo devan ankenn otorite lajistis ki konsène pou pouswiv yo kote yo te dwe arete yo, jije yo, pini yo jan lalwa mande l. FJKL raple obligasyon tout sitwayen genyen tout enstitisyon pou denonse devan otorite ki de dwa e moun e ki genyen de e akizasyon sou yo ki nan afè krim ak deli. Obligasyon sa a li peze tou sou CSPJ. FJKL, pou rezon sa, di dezole pou l wè nan lis majistra ki sètifye yo non Literson Jérôme, ki jij e jij enstriksyon nan tribinal premyè enstans Kwadèboukè, alòske anpil fwa non l site kote yo di ke l asosye ak delenkan ke tout moun konnen nan Kwadèboukè, sa s on ka CSPJ merite apwofondi. FJKL mande CSPJ kontinye nan wout sa pou li kapab fè yon veritab netwayaj nan majistrati ayisyèn nan pou retire tout moun ki asosye nan vyòl, kadejakè, tout moun ki nan fè fo papye, tout moun k ap benyen nan koripsyon, tout delenkan, tout plim, tout plimay. Fjkl rekòmande CSPJ pou l kontinye kenbe je l louvri sou majistra ke l bay lese pase yo pou ke sètifikasyon se pa yon bagay yo fè yon lè men ki dwe yon pwosesis pèmanan. Men n ap note tou n ap gen pou n retounen ak lis lan e prèske pa genyen moun nan Pòtoprens ki konsène. Sa etonan epi nou wè se yon seri de jij de pè sèlman.

Se konte yo te poze yo pa fè diskasyon. Men note ke motif ki retni kont majistra ki pa sètifye yo, majorite ladan yo se de enfraksyon penal. Se fo, falsifikasyon de dokiman piblik, ransyonman de enjistisyab, abi dotorite, detounman de byen piblik, menas de mò, disparisyon de dosye, falsifikasyon de lisans an dwa, fo sètifika bakaloreya, Vyòl sou minè, konplisite de vyòl sou minè, po de zen, konplisite de vòl de bèf, bèk peyizan, detouneman kò di deli, fabrikasyon de fo de jijman, itilizasyon de kò di deli, koripsyon e asosyasyon de delenkan notwò. FJKL santi tou li etone di fèt ke se ranvwaye sèlman yo ranvwaye majistra sa yo nan sistèm nan, alòske atik 69 nan lwa 27 novanm 2007 la,

Nan Kwadèboukè, nou kwè fòk CSPJ ta kapab apwofondi ka sa a pou majistra a pa ta gen ankenn move blofal ki tonbe sou do l. MJKL mande CSPJ pou l kontinye pou l epure majistrati ayisyèn nan, pou l mete tout vye vyolè, fosè, tout kowonpi sa yo, delenkan de tout pwa sa yo, pou l mete yo deyò, mete yo sou kote. Li rekòmande CSPJ tou pou l kontinye gen je l louvè sou travay majistra sètifye yo ap fè pou sètifikasyon yo tounen yon pwosesis pèmanan anndan CSPJ a pou l se pa yon ti bagay ponktyèl ke y ap fè. Genyen nan majistra ki non-sètifye yo ki denonse desizyon CSPJ a dayè ki di Yo pap menm kominike avèk yo, se rete yo rete, yo aprann atravè rezo sosyo oubyen lè medya ke non yo nan lis majistra ki dwa sètifye. Li klè pou tout moun, jounen jodi a lajistis la li dekline toupatou. Se tout kote w pase w wè tout moun ap plenn difèt ke jij yo yo menm yo kowonpi, yo nan tout sa k pa sa. E lajistis la li li sal, jij ap pran kòb nan men jistisyab, jij ap enplike. nan nan vyòl, vyòl sou minè k ap detounen kò kò di de li. Donk le pwèv son lè li tan pou CSPJ a ranmase karaktè li pou netwaye aparèy jistis la. Se pou sa nou salye desizyon ke yo pran epi tou n ap mande yo pou yo kontinye vijilan pou yo fè travay sa jis Paske e lajistis la repran fòs nòmal li kote li epi yo retire tout move grenn ki ladan l. Alò nan desizyon sa nou wè CSPJ a di desizyon yo pran san rekou, eske ou menm ou panse se nòmal yon moun ki ta di li viktim li pa gen oken mwayen pou l ta al defann tèt li devan ògàn disiplinè CSPJ a? Kounye a, enfraksyon sa yo lalwa penal prevwa de sanksyon kont yo. Mwen kwè fòk yo ta voye moun sa yo nan jiridiksyon ki konsène yo pou y al reponn kesyon lajistis pou yo pini yo konfòmeman a lalwa. Men anske avèk dwa pa yo gen ki estime dwa yo vyole kisa yo dwe fè daprè ou menm? Mwen di w se te pran yo se pa retire yo mete yo sou kote. Lalwa prevwa dè sanksyon kont yo, pou yo pouswiv yo e pou yo kapab arete yo jije yo konfòmeman a lalwa. Wòla Madam Marie Yolène Gilles, Direktris Egzekitif FJKL nan mikwo Vilner Joseph. Biden ak Trump nan 4 jou eleksyon ap fèt nan peyi Etazini, yo lage tout fòs yo nan batay la, kandida demokrat.